Eeh Haiti m konnen gen problem nan moman baz. Yo ou wè Jessica menm. Jessica Jessica. Pitit pè landy cho a monchè.
Ah Belo ou tou fèm anvi leve kite w la. Kòman sa menm.
Pitit pè landy cho di m wi. Wi monchè menn. Sak pase.

Eeh ou pa gen epi chak jou ap domi m te pase lavi jèn fanm tou wi Jessica. M pa santi m byen manman e sa fem fon kou M wè kouche fig la ou wi. desann m wè zip ou kounya men ni zip ou te konn zipew m wè pa pase la aah aah ah bon men Jessica ap vomi ak pase Jessica la kitel retounen pou dim sak pase.

Sa pa lanmou baz. La ou ou lave l ou gen pwoblèm ou apa. Epi banm yon kout sèl non men.
Banm yon kout sèl gran frè. Ou wè nan kad sa ou gen pwoblèm.
Sa w vle m fè? Gen nèg gwòs nan menm nan kay la la. San m pa konnen pandan mwen map bat solèy, bat pousyè pou m ka fè edikasyon Jessica. Jessica! Jessica! Dat swa piye de a son afè swa Jessica gade pale avem dim sak pase vo moun sot vomi la ou gwòs Jessica paske ou pa mandem kòb pou tèks nwa sa ou gwòs pale non pale pale pale wi kisa wi kisa Jessica. Wi kisa? Ansent pou kiyès? Ou te prezante m gason? Hein? Gadon salopri. Gade pawòl sa m pap ka kenbe l pou kò m, fò m al kot mesye an.
Nou menm n ap kite peyi a. N ap kite zòn nan. On bèl ide wi menm.

Sezisman Langichon!
Sezisman w te fè lakay la pa anyen Langichon! Jessica m wè k ap vomi, k ap krache, lè m mande Jessica sa k pase, epi tout jounen l ap dòmi. Ou konn ou menm ou nan jaden tout jounen, li menm li pase tout jounen ap dòmi. Lè m mande l sa k pase, li di m manman, m santi m pa byen. Ou konn ti fanm nan di m?
Monchè! Manman m te toujou di m, Tanbou a mèt ee bat nan lari a. Kot pou dans sa vin fèt se anndan kay. Ebyen, ou sonje ou te bare manmzèl avèk ti jenòm nan andan kay. Rezilta 4 pat la, vant trayi, sa w konnen m konnen an.
Jessica gwòs! Ki bò je Simon? Nan vant li gwòs. E pa nan vye bout kay mwen, e pa vre? Woy!
An m di w, Langichon bagay sa ap tiye m. Jessica gwòs. M fin travay, m fin travay sou mòn, ann ale, ann ale, may konnen ap may konnen, pou m al mande Jessica, kote, mwen menm pou, jan m ap redi di la a nan vye jaden sa la, pou m al mande Jessica, kote nan vye bout kay mwen an pou l vin bay nèg plenn li an, pou l vin bay nèg plenn li an, ann ale Simòn, va devan, devan, m pral pou li, m pral, m pral mennen. Li twò pran devan an, lò Gichon pase, m pa vle w ta sote e tèt mwen an manchèt la. M pral mennen, m pral fè l mennen m kote vakabon ki plenn li an pou m konnen. A dènye moman m kouri dèyè ti vakabon an wi. Men m manke pranl si l gen bon pye l genyen. Men m pral m pral pou li. Mwen m pral m pral fout sou kò sote tèt. An! Nan vye bout kay mwen an la Jessica vin gwòs sou mwen la. Ka gad yon tenten mesye. Skandal, skandal, skandal pete Skandal, skandal, skandal pete Skandal, skandal Pou Jessica pa pè, li pa Pou vin gwòs nan vye bout kay mwen an, tounen ti tounen fonn mwen, m pral pou li. M pral konnen poukisa pou l gwòs nan vye bout kay mwen an, m pral fè l mennen m kay jèn vagabon ki gwòs li a pou m fout koupe tèt li. Li pap te merite.

Mwen gen pou m al Pòtoprens se vre men m poko ale. Tan sa a, m gen yon kouzin mwen. Jwe sa, jwe sa. M gen yon kouzin mwen,
e men nimewo a. Depi w di se mwen menm, l ap mete w nan kay la, jere tout bagay.